Mesdames et messieurs, bonjou, bonswa, se Chanel paw la Haïti Libre, depandamman de ki kote ou ye, depandamman de ki peyi ke wap swiv nou, nou di tout moun byenveni sou Chanel Haïti Libre. Se yon privilèj pou nou pou nou enfòme w sou rezo sa, gwo rezo mondyal la toujou fè nou konfyans. Nap envite chak zanmi fanmi ki poko abòne ak Chanel sa, tanpri pa bliye abòne avèk Chanel Haïti Libre. Lè w fin abòne, aktive ti klòch notifikasyon an jis pou pa rate oken videyo ki poste sou chanèl Haïti Libre. Sètènman, ou gen demele avèk lajistis, depi yo mete entèdiksyon depa pou Guerrier Henri, sa vle di, ou gen demele avèk lajistis. E, entèdiksyon an, la pral, la pral, nou gen kat pwen fwontalye a Guerrier Henri avèk la Repiblik Dominikèn.

on dokiman. Eske w panse yo bezwen arete Yanick vre? Mwen e mwen plis ke sèten e yo otorite yo pa sou arete Yanick men pito yap fè Yanick e pè pa le fèt ke w vin gen entèdiksyon de depa sa vle di ou son moun e ki pa nan aktivite, ou prèske sou moun, ou ap sispann avèk tout aktivite ou. Pa egzanp, dimanch la, se Gymnasium Vincent yo ta pral lanse, yo ta pral prezante Sendika Polis Nasyonal la, SPNH 17 la, men ou wè byen bonè lapolis te gentan pran kontwòl zòn nan, Alò, lòt inite spesyalize, piske mesyedam yo se polisye ak polisyè yo ye tou, yo te gentan pran kontwòl zòn nan e yo pral oblije al fè l nan Dèlma nan Dèlma 29, an absans de Yanick Joseph. Se vre gen de moun ki bay eksplikasyon Yanick Joseph te malad, men pa bliye Guerrier Henri, Yanick Joseph an jedi te. Komisarya de Pòtoprens. Komisarya Pòtoprens, m kwè l t ale tou nan dcpj. Ok poul tal wè Pascal donk sa vle di gen de moun kap poze kesyon kilè Yanick gentan malad la donk se petèt se strateji epa yo poul pat prezan nan aktivite a men otomatikman lidè a piske Yanick se li kòdonatris jeneral la otomatikman li pa lib de tout aktivite li paka patisipe nan tout rankont yo Sa sa k ap kapab an kèlke sòt diminye fòs, si w vle, SPNH la, ki se Sendika Polis Nasyonal la. Fò m di n pouvwa sa se pouvwa k arete mwens moun. E dayè ou wè epòk Michel Martelly avèk Laurent Lamothe, si w vle, Yo te arete anpil moun, anpil nèg ki te nan prizon. Timote avèk Timote Miwon, nèg sa yo fè yon bon ti tan prizon. Te gen plizyè Andre Michel te fè kèlke zè. Alò nan pakè l te ye li menm? Non, li te dòmi. Li te dòmi nan komisarya de Pòtoprens 20 oktòb. 2013, ou sonje l, yo pran misye Martissant, li dòmi nan komisarya de pòt o, de Pòtoprens. Nan demen al avè l nan, nan pakè. Nan demen al avè l nan pakè, epi nèg yo. Yon gwoup depite ak senatè ki te rantre pran l nan pakè. Ale, yo pran l anndan an, epi y al avè l. Ok, Anel Belizaire te nan kesyon sa a. Anel Belizaire te arete l menm, li te dòmi nan. Non, Anel Belizaire, non, Anel Belizaire te se nan youn nan nèg ki t al pran André Michel. A wi, ok. Menm si jodi a, ou wè misye. Men yo te arete l tou kòm depite an fonksyon. Menm si misye nan batay pou kont li tou, yo te arete l, nou sonje l, se an 2012. yo ta arete Arnel Belizaire pandan l t ap soti an Frans. Pouvwa sa a pa arete nèg. Pouvwa sa a, si w wè l arete w, ou konnen w se moun li. Ok? Si pouvwa. Non, tann, tann, tann, tann. Lè w di se moun, kòman moun yon moun. Ou se moun pouvwa a, ou se moun pouvwa a. Prizon pou bèl bagay, Guerrier.
Hein? Al nan prizon se pou yon bèl bagay. Patwon, si pouvwa arete w, konnen ke ou se moun li epi yo ramne w a lòd. Gen nèg ki pa fè anpil tan, gen nèg ki rive nan komisarya yo fè l ale, gen nèg ki menm ki rete pandan yon bon ti tan, yo di misye ret la epi pou malè pa rive w. Bon gen nèg k ap fè anpil tan nan prizon, sa ap depann de momentum nan ok. Oubyen dega w fè, kantite nivo dega a. Men pouvwa a rete moun li, kòmsi ekip li. Mwen wè moun ki pa moun ekip pouvwa, li fò mawon.

Tankou nèg yo t hors de notre vue deplase la ok e men moun pouvwa li rele w li tape w pap yo gen dwa rele w pa egzanp komisè atcheko li tande w nan yon komisarya l fon ti pale avè w etc li di w a ou konn sak pase papa pa fè sa non menn e timoun kay la e pa fè dezòd ou byen lòt la menm ou byen lòt la menm li di w konsa monchè banm di w yon ti pawòl ou bay pwoblèm twòp e pa sa w te di w ap fè monchè ret la lè n ale Pou anyen pa deranje w kòm ou gen enmi tout kote, pou w pa gen pwoblèm. M ap kite w nan prizon an lè m ale. M pa bezwen yon granmoun konsa monchè. Hein? M pa bezwen yon granmoun konsa.
Enben e konsa pouvwa fonksyone. Tankou Yanick. Sa yo fè, santi sa yo fè Yanick la yo fini.
Wi, li, li fini kòm si. Li pa lib de tout aktivite. Non, ou wè la, Yanick poze. Paske ou konn sa k pase a? Menm si w ap pale, pale, pale, manda a, papye tenbre a menn. Wi. Li pa gen jwèt ladann non. Ou mèt wè nèg ap pale gwo gòj epi yo kouw! Epi ou di non sa a son lòt bagay li ye. La pa jwe ok. Si w kwè m manti, mande plizyè nèg yo konn mete entèdiksyon de depa. Ou pa sonje Evens Paul yo te mete entèdiksyon de depa pou li? Jimnastik nèg sa fè, y al fè delegasyon eksetera. Ou pa sonje lè epòk kòman misye rele ankò? Danton Leje te mete yon entèdiksyon de depa pou Roro Nelson. Roro Nelson rive èpòt. Ronerson paka vwayaje yo sezi paspòl bon lè sa komisarya ap tann manda pou yo arete wowoy men mesye dam mpap bann manti danton leje sa humm. Boukante la parole nan eske se danton. Min de rien min de rien danton leje youn nan nèg ki bann jovenel moïse. Men eske danton leje pat remèt manda a. Non monchè lè sa m sot kafou mèt la m tou m sot jis kafou m gentan rive nan komisarya ayewopò a. M fè yn heure et demi ap tann manda a manda poko yo komisè ap tann manda manda pa janm rive tandi ke pakè di lap voye manda manti èske ou konprann sa m vle bon Roro Nelson te yon ti jan remèsye misye ou sonje lè misye te gen moun mouri m kwè l te gen yon pwòch li ki te mouri Roro desann Leogane l al nan antèman e pwòch Danton Leger a pou te montre ke se la bèl ekip pa gran e pa la ou gem li ye sa vle di ke. Yanick la pa egzanp bon Yanick tou konn yon grenn bagay afè fè gwo deklarasyon pale anpil la sa kanpe afè kòmsi non li kanpe. Menm ale nan prizon li pap k ale. Ah monchè zanmim depi yo mete yon manda dèyè yo kèlke pa ou di tèt ou monchè janm li pa li pa dous paske nan tèt ou di yo ka pranm nenpòt lè nou gon sèl reflèks kache. Fèm yon kote m pa ankouraje kenn moun kite yo fèm okenn kote. Depi ou wè yo met manda dèyè yo kache.
Ok pa fè gwo gòj etc pa monte ou pa gen chwa oubyen ou mande ekskiz prezante ekskiz ou rele nan telefòn di monchè dezole m pap fè sa ankò men gen nèg ki fè l
Osi rele di tanpri gen nèg yo mete manda dèyè li nèg a rele l di monchè pa gen pwoblèm nap jere sa yon jan etc epi yo jere l Men lè yo sa kite l eske moun pase sa eske moun yo sa te konn fè sa anpil sou epòk privè pa eske moun ekzanp. sa te konn nan sa l tap antre a.
Non sa e politik pur li ye. Politik lan pi di. Wi men komsi yon moun ki rantre nan yon batay epi yo mete yon manda de fò konnen sa yo egziste nan lavi gen de batay gen de batay wap mennen fò konnen tout sak ka rivew. Revandikasyon lapolis an kòrèk li jis. Osi senp. Sa vle di ke sa pa gen dout sou li. Kem di sou di m sot di talè a la. Ok sa vle di ke polis yo ap fè de revandikasyon kòrèk. Wi wi.
Tretman yap ba yon polisye li pa di poko janm wè yon polisye kanpe nan yon kafou epi fatra pousyè. Non li pa bon.
Li pa bon. Misye, li di wi. Li pa bon.
Sa, ou poko rive nan yon komisarya mon frère pou pa menm gen yon dortoir. Ou poko rive nan yon komisarya wap gad twalèt. Ou poko janm rive nan yon komisarya pou yon balèn 8 heures du soir komisè la oubyen enspektè oubyen chèf de pòs sa ap di yon moun monchè pote 2 grenn balèn pou mwen. Mwen poko janm rive nan komisarya pa menm gon motosiklèt. Se de bagay ki ekstrèmeman grav. Tandi ke polisye gen machin la, tout nèg gen machin a goch a dwat. Sa fè lè m di w la direksyon jeneral gen dwa plen machin. Men gen de komisarya menm motosiklèt yo pa gen. Sa vle di ke se de revandikasyon ki jis. M sonje mesye Bòy yo yon lè, sou Jedeyon, paske Jedeyon pa t janm nan afè Bòy la menm li menm. Te gen yon epòk, nèg Bòy yo a yon grenn inifòm mesye. Lè w pran yon polisye, polisye a gon grenn inifòm. Men yo pa vle fè sa epòk sa Jedeon pa vle pa sou Boy la menm dayè ou remake misye pat janm konn mete inifòm Boy li mete tout lòt inite yo men Boy li pat metel men lè w pran yon polisye konsa ki pa ka gen yon inifòm e dayè yon lòt bagay m vle di bnc to enterè yo bay pou lè polisye yo prete ti kòb nan bnc a li prèske son ponya se de bagay ki pa posib men. revandikasyon fantom 509 et autres li pa fè inanimite anndan lapolis lan paske ou tande yon voice ki tap sikile yo dim son polisye etc sa vle di ke yo vin konprann ke se pa yon batay de la polis nasyonal vre et Un peu plus tard ou pral wè deklarasyon André Michel a nan ke sa k chak fwa 509 ap aji ou santi quelque part la a li yon bagay ki purement politik. Paske nèg yo ap di w konsa 509 aji cheri! 509 frape yo! Nèg opozisyon yo kontan paske yo pa gen anyen yo menm. 509 la te vin
te vin te vle parèt se tankou se bwa ame lopozisyon. Se jisteman anpil moun te wè kòm bwa ame de lopozisyon paske chak entèvansyon André Michel fè ou wè l di nèg yo ann ale avanse. Fò yo pa pèsekite nèg yo, yo gen dwa, ou konprann? Pa egzanp, gen de erè mesye dam 509 yo, yo menm yo fè. Pa egzanp, lè yon nèg kote kap enprime chèk pou ou a, wap wap kraze tout la zin wap mete dife ladan. Non men, mizapa de sa tou, ou se de privilejye kòm polisye, m sot di l dènyèman, lè w genyen 10000 nèg, fanm a gason k al enskri nan lapolis. w ap gade lis la longè sa a e ke kantite y ap pran w ladan l, ou jwenn fòmasyon. Men poukisa? Se pou pwoteje, sèvi. O, sitwayen, ou pa konn konbyen moun patnè ak mouri la a? Zanmi nou nan Karayib FM, Eric Laguerre, Tom Malè. Youn nan bagay ki touye Tom Malè, se lè misye. Pat la l vin parèt li wè machin nan boule wi. Sa choke misye wi. E youn nan bagay ki pote Tom Malè ale hein. Lè pa egzanp yon sitwayen sot travay epi lap kondwi epi li wè 2 3 nèg ki rache zam sou ou met machin nan kwa epi se polisye ke ou ye men ou pa konn sa w fè moun nan ou twomatize l Pase moun sa wap pèdi senpati l otomatikman. Menm moun sa li gen fristrasyon pa l tou chak jou lap viv.
Pousi pafwa ou menm mwen konprann ou gen zam nan men w komsi ou son moun frajil li parèt vizib fristrasyon nan petèt parèt vizib men gon bann moun ou wè k byen fre nan lari a se jefò yap fè gèyè. Yo gen fristrasyon pa yo tou wi ok donk tout la sent jounen wa ale nan ke se swa ona wale nan yon bann direksyon yon bann ministè ou fè dega lè w antre nan ministè de la jistis ò ok ministè de la jistis se ministè ki kwafe la polis. Ok se lik kwafe la se lik kwafe la polis la ministè finans kote yo enprime chèk pou polisye a m panse sa yo yo konpòtman sa yo pat bon ok konpòtman sa yo pat bon ki te vin fè anpil moun vin konprann 1 se pon bagay revandikasyon pou byennèt polisye kap regle la e odela de tout sa kap fèt la Guerrianri se pon rezon non poul rete la. Se pou yon rezon pou l rete la. Si gen yon lòt fòm wo eta majò lapolis la, leta a, yo kapab mete an plas. M t ap tande premye minis la yè sou yon radyo nan kapital la, li pale an atandan yo operasyonèl avèk lopital pou polisye yo e l di si te pa t monte kowona, lòt difikilte ki te genyen anndan peyi a la, yo tap gentan fin siyen avèk on lopital anndan peyi a kote pou polisye yo, yo menm yo kapab pran swen avèk tout fanmi yo Guerrier Henry, piske li tap fè on apwòch de on polisye ki an pwovens kap soufri, ki te sot patisipe nan, ki frape. nan kad travay li, ki viktim nan kad travay li e ki t ap soufri e se paran li ki t ap oblije bouke bouye kò yo tankou mèt Jan Jak pou te vole osekou a polisye a. Jisteman, mwen m ap di moun yo se ke se sa. Gon zanmi k tounen sou afè Danton Leje a, efektivman, ou wè Danton Leje jodi a ki di tèt li l dan lopozisyon, se kòm si se de fars ke yo ye. Paske kòm komisè gouvèneman epòk sa a, misye te kapab, paske avèk kestyon de. UCREF la, rapò UCREF eksetera li te gen dosye a nan menn li te ka fè yon bagay ok misye vrèman te ka fè yon bagay men m pa konnen men kòm misye te deja gen de relasyon avèk tèt kale tou fò m klè avè w wi Danton Léger te deja gen de relasyon avèk lè tèt kale Ro Nelson e konsò humm. Men eske nan peryòd la eskize m gen yon eske nan peryòd la dosye a pa t deja nan man jij Bredy Fabien? Non m kwè misye te gen rekizitou a la devan li te ka kòmsi fè fè apèl avèk li. si l te fè apèl oubyen si l te klèman montre sosyete a ke misye pap kapab, misye te ka menm emèt yon manda wi. Misye te ka fè apèl, li te ka fè yon bann bagay. Misye te ka anpeche n ke nou gen Jovenel Moïse. Li te kapab wi. Boukante la pawòl. A monchè, ou konn jistis lan li leve a fè l, l ap fè l. Ou te konn konn sa tou? Men misye pa fèl. Misye pa fèl petèt paske li te gen de relasyon avèk nèg, li te deja byen avèk de nèg, de nèg tèt kale. Peyi yon peyi konsa jen pap bay manti. Ok. E sak fè lè w wè kòmsi de nèg ap fè de, chak nèg gen afè pa yo. M sonje Andre Michel lap defann pa egzanp kòman misye rele Pierre Esperance li di w son ti bagay dosye 1 milyon ce n'est rien kòmsi yap akize misye. Non 1 milyon 500 mil goud son ti bagay li ye vre wi. Men se jan l chanje a e li k pwoblèm nan. Misye di son ti bagay kòmsi pou li sa ne veut rien dire. Se jan l chanje a li k pwoblèm nan. Son detay. Ou konprann e li k pwoblèm nan. Son detay na gentan konnen. Peyi a yon peyi konsa li ok e antouka mwen menm m ap di n sa sitou avèk de moun k ap fonksyone anndan peyi a e Ayiti a e pou nou l ye nou pa gen enterè pou n kraze l e aswè a tripotay lakay ou avè m si tripotay la ban m voronn yon bagay pou li. Si nou la, tripotay pa la aswè a, malerezman. Gen
pwoblèm entènèt. Genyen yon imaj, m pa konn kote m te ka voye l pou moun al wè l. Gen manda wi la kont Socrate Simon. Eske manda a konfime? Verifye pou mwen si manda a konfime. Socrate Simon.
Socrate Simon zanmi ki te anrejistre. PM nan e moun ench komisè eske manda sa m wè kap sikile la eske l konfime manda damne kont mesye simon sokrat simon ok e toni benèt ou an dirèk wap koute n la humm e wi. Tony Benet mèsi anpil paske w avè m. Manda damne pou Socrate Simon. Fò m di nou, mwen te pale avèk Socrate Simon. Lè m jwenn enfòmasyon an, paske m te bay iltimatòm pou ke Primati yo jwenn moun nan, efektivman yo ban m non misye. Ok yo ban mwen non an. Epi mwen chache jiskaske m jwenn nimewo Socrate Simon. Mwen pale a Socrate, mwen di Socrate, eske tout bon vre ou te anrejistre premye minis lan? Misye di m wi, li te anrejistre Premye Minis lan, men se pa t objektif lan sa. Li te anrejistre l se paske li te vle pou pwofesè yo genyen achiv nan men yo pou lè Premye Minis lan pa onore pwomès li pou ke yo rale sa pou li. El di ke lentansyon n'était pas méchante parce que lè gen yon polisye ki vin wè ke l'ap anrejistre, li pa li kanpe anrejistreman. Polisye a di'l sa w'ap fè a pas pa bon, li kanpe anrejistreman an. Mwen pa konnen si Socrate vle pale avèk mwen aswè a, men m'ta byen renmen f'on ti koze avèk Socrate, puiske si yo mete manda dèyè'l, e eske gen matyè pou manda a tou e telefòn nan friz.